Bonsoir kòman nou ye sa kap fèt jodi an m pase vin di chak grenn zanmi m chak grenn abòne E chak grenn moun ki te chwazi like, kòmante, pataje link mwen an. M chwazi vin di nou mèsi. E sa fè lontan ke nap wè m pa fè anyen sou chanèl la. M pa travay, m pa fè anyen kòmsi m pa m pa pote kèk ti konsèy pou nou jan m te konn fè l. Ok m te jis gen yon pwoblèm pèsonèl mwen kòmsi m te santi moral mwen te trè trè trè a zewo moral mwen te vrèman anba e m pat ka panse kòmsi pou m te pale chak lè m eseye anyen pa janm mache kounya la m kapab di tout bagay ok bò kote pa m kounya la nou pral rekòmanse e M vin di nou tou nou pap regrèt. Nou mèt kontinye abòne, pataje, like, nou pap regrèt. M pa kòmsi, m pap, gen moun ki de toutan se pa feyton yo lage sou yon chanèl, yo pa, yo pap kòmante, yo pap abòne. Men mwen menm kòmsi. Ki fè m pa chwazi m ta di fou kòm nan seri de bagay li li wè kòm si moun ap fè buzz pou ranpli chanèl yo m jis pa nan m jis pa nan fòm m jis pa antre nan sans sa yo men mwen menm fè sa m ka fè avèk kapasite pa m Avèk kapasite Bondye ofri m, e konsèy la m ka bay, e kèk ti, kòmsi ti plezi, kòmsi nou gen kèk bagay nou pral jwenn, alaminit mwen an mezi pou yo, n ap jwenn yo. M pa fè sa m pa ka fè. M fè sa m ka fè. Paske chak moun nan vi an, yo gen bagay yo ka fè. e yo gon talan lakay yo mwen se konsèy la kòmsi m ka pote pou chak grenn zanmi m se kèk vlog kèk challenge m ka pote m fè l men m pa gen talan kòmsi m pral foure kòm nan bòz chèche chèche kòmsi bagay moun epi pou m antre ladan nan m jis swiv yo. m kòmante tou m pataje m kòmante ladan yo m pataje yo tou mwen abòne avèk sa yo di ki verite yo men kòmsi depi yo pa gen prèv m pa fè yo e l esansyèl nan pou mwen tou e sa fè mwen m pa pral foure kò m nan bagay m pa ka jwenn de prèv pou m pwouve yon tout yon piblik k ap tann mwen mwen m jis chwazi fè sa m ka fè m pase di nou ankò mèsi. Yon anpil anpil anpil anpil anpil gran mèsi pou pou sipò nou pou sipò nou pou konpreyansyon nou m pat espere m pat panse lè m di m pat di m pat espere M jis pat panse komsi nan nan nan peryòd pandan pandan m fè yon ti kanpe epi chanèl mwen ap mache map di map di e mèsi avèk chak grenn moun chak grenn abòne chak grenn pataj e si jounen jodi a m ta avèk 200 abòne waw son gran bagay m di nou mèsi ankò. Mwen m pa, kijan m te ka di, m pa yon moun kòmsi je m, oh m bliye mo kijan m te ka di kòmsi m pa yon moun ki ki ap kouri dèyè ego. Si chak jou m te ka jwenn yon grenn abòne m t ap sifi m t ap di Bondye mèsi. M p ap kouri dèyè dèyè 10, 15, 20 pa jou. Sa m jwenn nan m kontante. M se yon moun ki pa mal pou m kontante. Ok. Bon, m panse la kounye a li nan 10 è. Li nan, li nan 10 è yo la pou mwen. Kote m ye República Dominikèn nan. E, m ap kite nou la, epi demen si Dye ve, n ap rebalanse. E m kapab m di nou tou, nou mèt kite, whatever kesyon nou gen pou mwen, nou mèt kite m nan kòmantè yo. M ap note yo, m ap reponn nou tout. nan video. Whatever kisyon nou gen pou mwen an paske m son moun ki cool, ki love, ki senp, trè senpati epi m trè konpreyansif tou. M pa mal edike, m pa mal elve kèlkonk kòmsi m pa pral joure moun. Di m tout sa nou panse, tout sa nou anvi di. Nou mèt nou mèt Kite kesyon pou mwen map reponn nou yo. M espere ke nou te kontan ti video a, nou te enjoy e nou te kontan wè nou tou. E mwen menm map kontan wè nou nan kòmantè, map kontan wè nou. Byen ke m pap wè moun ki like yo men map wè kòmantè yo. Map kontan wè nou nan kòmantè, map kontan wè nou. M espere ke nou te kontan wè m e pase bòn nwi. A demen si Dye vle.